Bonsoir comment vas tu? Sa va trè byen e kiyès ke nou gen avèk nou jounen jodi a? Se Ismaili e mwen kontan la avè nou, m salye tout moun kap gade. Ok, Ismaili antan ke yon chanteuse, yon artiste, mwen wè ou la jounen jodi a nan abiye boutik, ki rad ke wap chèche menm? Ah map chache,
ou konnen isit lan se bagay high fashion ki genyen, bagay pou medam yo ka rete you know. A la mòd, so map chache yon bagay ki ka fèm byen, ki ka byen chita sou mwen e yo genl isit la la. So mwen menm la se shopping vin shopping, m kwè map pran tout so a so wè. Kisa fashion reprezante pou ou antanke yon artist? Oh fashion pou yon atis se anpil bagay, m kwè fashion se number one bagay ki defini yon atis paske chak atis dwe gen yon imaj pa vre? So m kwè ke tout moun an jeneral pa sèlman yon atis konekte avèk fashion paske se sa ki idantite nou menm.
Nan tout rad ki genyen la yo, kiyès nan yo ki gentan atire w ke ou pral achte? Bon, m pap ba w manti, depi m parèt la a la m ap gade tout rad yo, tout rad yo atire m. So se sa k pral fè m byen an. So, e m kwè ke abiye boutik design pou tout moun, tout size, nenpòt jan w ye, ou kout tankou m oswa ou wo, so li design pou tout moun, so m kwè m ap jwenn yon bagay la a kanmenm. Ok e lè ou konn rele deja nan abiye boutik eske ou toujou jwenn yon bon customer service? Oh ya, m kwè m se yonn nan premye moun ki te wè abiye boutik e sa li te genyen anndan l. E lè m te antre la mwen te vrèman sipri, m te sezi m di waw! Sa se yon bagay ki reprezante yon jèn ayisyèn k ap fè yon travay ki vrèman ekstraòdinè ke Se yon, li son modèl tou pou tout jèn k ap vini ki ta renmen antre nan biznis, ki ta renmen antreprann oswa ouvè yon store parèy. So m kwè l se yon, li se yon modèl. E pou moun ki pat gen chans vini nan grand opening nan kisa ke ou ap di yo de Abiye Boutik? Oh wow!
Si w pa t gen chans vini la a, I think you are missing out, ou pèdi anpil paske mwen menm I fly, I flew out to Florida to come here ou konprann sa m di w lan so si w pa t gen chans vini la a, ou ka toujou pase nan abiyeboutik dot com pou w al shopping oswa ou ka toujou vin la a, yo la a, yo ouvè chak jou, Flo gen tout pwodui yo li la a epi li gen tout rad li yo la a tou.
Kat pou peye a. E ou gentan chwazi rad ou deja. So, konbyen kob pou konbyen kob ou pral shopping jodi a? Non, jodi a la a m kwè bujè mwen pou m shopping se 3 mil dola. E Gaëlle di konsa l ap peye 2 mil pou mwen ke m mèt peye mil lan. Hein? Gaëlle di l ap peye mwen. So, bujè m pou m shopping la jodi a la se 3 mil dola. E konbyen kob w ap mete? Map depanse tout pou li paske son bon bagay li ye so toujou sipòte so li deserve sa so m pa gen pwoblèm ansanm avèl that's my baby. I'm glad to hear that An nou gade kisa Ismaëly pral shopping jounen jodia. Konsam mèt pran sam vle so map chwazi nenpòt sam vle nan swa la Gaëlle ap peyel. Ok ou mèt kòmanse?
Demen si Dye ve map mennen l nan Sump Fest so li mèt chwazi sa l vle paske gen tout ti bagay la pou l al nan pou l al ouvè kò l nan Sump Fest demen donk spesyalman ti konplè sa m panse l ap fè l byen anpil donk depi l vle li map peye l pou li nenpòt sa l vle a la I got it. That's good.
Eske ou menm tou ou travay antanke fashion designer? Bon m pa travay antan ke fashion designer non men m vreman renmen fashion èske w konprann paske m renmen m renmen pwòp m renmen tout bagay ki sexy e clean so i like that.
Ok Ismaeline nan tout sa ke ou chwazi yo kiyès ou pi renmen ladan yo? M renmen tout, m di w sa deja m te wè tout sa k te nan store a deja so I'm ready to buy. Èske nou ka gade sa ke ou chwazi yo? Ooh chérie ou.

Nou gen sa a, m kwè sa vrèman bèl for all my girlies Sa w di la Pimp? Pimp ou gon bagay nan kò w, m pa renmen bagay sa non avè w Ou gon bagay nan kò w
Pimp ou konnen mwen menm m ka fè bif avè w la in live M pa santi love lan, m pa santi love la Ou bay love la nenpòt lè w vle, m pa renmen sa. Ok so pimp Pimp dim mèt pran sa lap peyel pou mwen m pa gen pwoblèm pimp ap peye sa pou mwen li dim mèt chwazil se sou kat li l ye so jan nou wè sa la sa son bèl de pis aah ou renmen sa cheri ou renmen l ok sa son bèl de pis m kwè map pran sa sa son ti rob sim pral nan det a mennaj mwen ti tete ap kanpe e lap kontan m renmen sa anpil. Sa n panse? Sa vrèman bèl. Sa se M pa ka di sa non. Sa m te bezwen di a. M ap sere l. Sa se si ou rankontre yon ti boubout ou ta renmen di, Damn, aswè a la a, m pral fè tèt misye pati. Sa se wont la sa. Sa a se yon de pyès pou tout medam ki ta renmen di konsa I'm a bad bitch. Konprann? So, m kwè, ou panse m ta pran plis kad? Sa w panse? Kòm se peye ap peye pou mwen. Wi, otan de fwa ou ka pran plis, se pran plis pou moun yo ka wè rad abiye boutik yo plis. Oh!
M te wè sa. M kwè, Flo, Flo voye sa pou mwen deja. Sa se se yon sèp. Sa se yon bèl sèp. So si ta mè abe ale non all white all white party, li vreman sexy e li classy an menm tan. So m kwè se tou. M pa renmen m pa renmen itilize moun, m pa yon user. So m kwè sa.
Mèsi paske ou tap shopping nan Abiye Boutique avèk Pink News. Mèsi anpil, mèsi paske ou te la pou te fèm entèvyou, mèsi. M kontan gen yon bèl black. Mèsi.
Pink News salye ou.
An? Pink News salye ou. Mèsi anpil e m salye tout moun tou. A la pwochèn.